Chers amis bonsoir e video sa se exactement pou ayisyen kap bat fanm fanm mwen konnen an pou yon nèg pèmèt ou pou leve zago w pou leve men w sou yon fanm kisa ki fanm nan se nan vant fanm nan ou grandi se nan vant fanm nan dwèt ou li grandi se nan vant fanm nan pye w yo yo grandi Se nan vant fanm nan ponyèt la wap leve sou fanm nan, se nan vant fanm nan li fout grandi pa pèmèt ou pou leve menw zago sou yon fanm ok yon nèg ki bat yon fanm ou pa gen non afè de vakabon an ou son sanzave sal ou son enbesil ou son voryen pou pèmèt ou pou leve zago sou yon fanm. Fanm nan ki bò tete a lè w fout fèt la ou son ti egare kap rele yee yee fanm nan pran pasyans avè w ou pise sou ou ou fout pise nan pantalon w ou poupou sou ou kounya ou fout gen fòs pou pèmèt ou pou leve zago w sou yon fanm se bagay ki pi enève m lè m tande yon nèg bat yon fanm. Bagay sa sipoze fini nan kominote ayisyèn nan ti kaka ti vagabon ki fèt tou piti ki ap rele yenyen kounye a men gwòsè zago li li pèmèt li pou lap bay fanm kou se bagay ki pi enève m ok se bagay ki pi enève lèm tande ou enbesil pou leve zago sou yon fanm. Tout sa kap fèt sou latè li gen rapò avèk fanm. Lè w monte yon avyon, avyon an pran w nan yon lòt vil pou l mennen w nan yon lòt vil, enjenyè a k fout fè avyon an se nan vant yon fanm li sòti. Se yon fanm, li grandi 9 mwa nan vant li, fanm nan pouse l, fanm nan ba l lèt, fanm nan ba l tete, li poupou sou li pou 5 an, epi l fout gran ki fout ou wè w pran avyon w ale, pa fout pèmèt ou leve zago w sou yon fanm. Ti vakabon sal ti malpwopte piga ou bat fanm m pa janm vekse konsa m te gen 4 aktris ke m te renmen ayisyèn m renmen fabyèn kola m renmen nis nikòl m renmen yon ti dam ki rele fèdinan m pa konn first name li m pa konn prenon li apresa m te renmen e Ginette Mondésir, yon ti vakabon sal pèmèt li, non sèlman li bat li, li koupe kou l, bagay sa yo se pou yo fout sispann nan kominote a. Si m di w m pa sonje Ginette Mondésir, she was a good actress, very good actress. We lost a good one pou yon ti vakabon sal k ap fè jalouzi ki fout koupe kou fanm nan, li fout mete l. Li touye li. M pap aksepte okenn nèg. Bon dayè depi m gon zanmi ou nan bat fanm ou pa zanmi m ankò. Depi yon nèg ap bat fanm ou pa ka zanmi m m pap pale avèk ou ankò. Youn nan pi bon zanmi m te genyen yon nèg m konnen depi 35 an a 40 an. Misye bat fanm ni m pa pale a misye ankò m pa nan nèg kap bat fanm. Lè w ap bat fanm, ou s on ti vakabon sal, on ti voryen, on ti malpwòpte, yon pil kaka! Ame w ap bat fanm nan, tande sa m ap di w la, ame w ap bat fanm nan, se nan vant yon fanm li fout grandi, fout ti enbesil, ou pa ka bat fanm! Lè w bezwen bat fanm, al bat yon laponyèt! Kaka, pa fout bat fanm, ti enbesil! Si m ta fout chèf, m t ap ou nèg ki bat yon fanm m t ap pandye w anlè m bat ou. Ou pa sipoze bat fanm, fanm nan pa fout rete avèk ou. Ou tande sa m ap fout di w, fanm nan pa fout rete avè w, pa fout leve zago w sou fanm nan. Men m gen 2 pitit, yon nèg ka pèmèt ou bat pitit mwen yo, you dead. Pa pèmèt ou. Ki moun ou ye pou w ap bat fanm? Si jodi a nou pa nan esklavaj se gras a fanm wi, bon pa gen yon bagay ki pa gen rapò avèk fanm. Ou monte yon chofè, chofè ap kondi w se yon fanm, se nan vant yon fanm chofè al. Ou al legliz, pastè a k ap preche a se nan vant yon fanm ke li sòti. Prezidan k ap dirije w la se nan vant yon fanm. Pa gen anyen ki pa gen rapò ak fanm. Konpitè a w ap fè a, enjenyè k fè konpitè a se nan fout vant yon fanm li fout grandi. Lè w fout bat yon fanm, ou rayi lanati. Ou fout rayi tè a, se ou kap fout met malediksyon sou tè paske wap fout bat fanm. Pa fout leve zago ankò. Ti kaka, ti enbesil, ti malpwòpte, pa fout leve zago sou fanm. Se nan fout fanm nan ou sòti.